Salut tout moun! Salut fanmi m yo, salut frè m yo, sè m yo, zanmi m yo, kòman nou ye? Eske nou anfòm? Eben nou menm nou trè trè byen gras a Dye. Jodi a se yon gran gran plezi pou nou kapab ansanm avèk ou sou plato Le Dialogue. Ou menm k ap swiv nou, ki premye ap gade nou, nou di w Byenveni nan fanmi an byenveni nan show paw lan sou plato paw lan ke ou renmen anpil sa fè lontan n konnen ke wap tann nap tann video yo men nou konnen kounya li pa fasil pou nou choute video yo men nap fè tout sak depann de nou pou kapab jwenn video yo e map pwofite pran ti okazyon sa ti moman sa Pou mwen di yon Bonne fête des pères a tout papa kap fete yo paske jodi an se twazyèm dimanch mwad jwen se fête des pères nan etazini nap di Bonne fête ak tout tout papa kap fete dans le monde nap di yo Bonne fête nou konnen yo travay di yo yo fatige yo travay anpil anpil anpil medam nou menm ankouraje mari nou fè yo konnen jan ke nou renmen yo. Ke tout ti jès tout ti sa yo fè nan fanmi an ke nou vrèman apresye yo. Cheri map pwofite diw piblikman.
E la m tap tann ou an. E la m tap tann ou map swiv poum wè. Map pwofite diw piblikman Bonne fête des pères. Se premye ane lap fete fête des pères. Ou ka wè papa a on lòt jan. Depi dat map pran swen w. Dat ou kite kay papa w e sou kont mwen ye. Se pa premye ane fèt de pè li men kanmenm on bon orijinal papa. M konnen Bondye ban nou on pitit fi ou menm ki premye ap gade nou nou gen on pitit fi li rele Damarlie Cherelien. Jodia e fête des pères kote ke nap enjoy ansanm avèk fanmi an. E nou pral antre danble danble nan sijè ke nou pral gen pou jodi an cheri poko salye moun yo vrèman vre non. Mezanmi pèp nou Bondye ya m salye nou frèm ak sèm yo chakrenn nan nou ki pral swiv videyo sa m salye nou nan non Jezi se yon plèzi a chak fwa nou gen chans pou nou kapab chita sou plato le dyalòg pou nou vin ansanm pataje dè zide e ansanm fè ti ri ou konprann paske nou konnen nap viv nan moman strès. Anpil stress partout kote wap viv nan moman sa gen stress gen ka pi du kon lot men tout kote gen alors ti moman sa se toujou yon plezi pou nou kapab chita an fanmi pou nou vin pataje des idées ou konprann pote des konsèy e ke nou espere ke ou menm ki pral swiv e ke ou va jwenn yon bagay ou tire de sa deja map di bonne fête avek tout papa parèy mwen yo ha bonne fête a nou tout mesye ki nan etazini an kap fete fête des pères jounen jodia ke Bondye li menm li kapab beni nou. Ou konnen travay la pa fasil djòb papa a, si w di w se yon papa ki responsab tout bon, li pa fouti yon djòb fasil. E m panse Bondye li menm ki wè detèminasyon w, ki vle pou pitit ou leve byen, l ap fè w gras. Ebyen, jan madanm mwen te gentan anonse nou an la, nou pral antre tousuit la nan sijè nou gen pou jodi a la. Kem panse ki vrèman entèresan se vrèman li vrèman ale nan moman fèt dèpè la poun pale de sa ebyen kòm nou konn bagay la deja nou paka fè anyen san lapriyè nou pral rantre nan lapriyè e lè nou tounen aprè ti brek la nap tou di w ki sijè nap debat pou jou jodi a e nap tou rantre ladann. Dispoze kè w, mari, madanm depi nou gen posiblite pou nou ansanm, pran san nou, chita ansanm, an nou al lapriyè pou nou kapab al kòmanse avèk le dyalòg. Mennen moun yo nan lapriyè. Selès se Pè an Jezi Kri Papa nou ki nan syèl la, nou di w mèsi pou gras ou, pou amou, pou bonte ou anvè nou. Nou di w mèsi paske ou fè n ap respire toujou, se yon gras, se yon favè imerite, chè Senyè. Nan minit sa a nou apwoche devan w chè Senyè kote ke Nou reyini sur le plateau le dialogue kote ke nou pral pale sur la famille, kote ke nou pral bay konsèy ansanm avèk de moun ki gen dwa ap travèse yon moman difisil. Nap mande w papa cheri ou va itilize nou nan fason ke w vle, pa kite nou pale selon nou menm, men itilize nou, enspire nou Bondye pou n kapab pote yon yon mo de rekonfò pou yon moun ki gendwa ap soufri, yon fwaye ki ta vle kraze men lè yo fin tande nou oubyen yo ou yo tonbe sou yon videyo nou pou kapab itilize videyo sa pou remonte moral yo pou kapab rekonstwi fwaye sa chè Senyè paske n konnen nap viv nan yon mond kote ke enmi an li pa dakò sa ki rele fanmi kot li pa dakò sa ki rele fwaye lap divize fwaye nenpòt ti bagay nenpòt ti kraze brize Fanmi yo yo yo yo yo divose cher seigneur nap mande w letènèl dè zanmi ou va fè nou gras chak fanmi kap gade nou bondye sa ki soude yo fè yo pèmèt yo kapab plis soude chak jou pèmèt ke mari kapab renmen madanm madanm kapab renmen pitit madanm kapab renmen mari yo cher seigneur pou fanmi an kapab Toujou gen kè kontan chè Senyè. Nap mande w papa cheri ou va ansanm avèk nou, va pran plas nan mitan nou chè Senyè. Fè nou gras Etènèl dè zame beni chak moun kap gade show a chè Senyè. Nou konte sou ou o non de Jezi. Amen. Amen.
Ebyen nap pran ti poz la byeneme nap tounen tou swit. Pa deplase, al pran yon ti dlo, yon ti te, epi vin fè zen avèk le dyalòg. Nap tounen tou swit.

Zanmim yo nou retounen Eben jodi an nou gon sijè ki vrèman enteresan nan okazyon fèt de pè lan kote ke nou pral debat li ansanm mwen ansanm avèk Makenn nou pral fè rale mennen vini epi ou menm nan kòmantè yo ou va ede nou diskite sijè a paske le dyalòg pa pou mwen menm avèk Makenn sèlman kap pote konsèy men ou menm Li enpòtan lèw pote touch paw nan kòmantè yo m wè gen anpil moun ki fè sa lè nou fin pale nan sijè yo moun yo bay kòmantè yo yo bay sigjesyon pa yo nou vrèman apresye sa sa fè nou anpil anpil plezi e tout kòmantè yo nou vle fè konnen tou nap reponn tout menm si w ka wè nou poko reponn ou men men nap reponn tout moun nap pran leswen paske lè yon moun kòmante oubyen lè yon moun ekri nou nou vrèman apresye sa nap pran leswen pou nou reponn ou. Eben sijè jodi an se, Ki wòl mari an ta dwe genyen nan fwaye a? Men poukisa se a sijè sa w vini nan jou fèt dè pè an? Paske jodi a se fèt dè pè, paske li vrèman enpòtan pou on gason ta konnen wòl li, paske gen anpil moun ki marye, yo pa vrèman konn wòl yo nan fwaye an antanke mari, antanke gason kay la. M sipoze se ou k pral pale wi la. Se ou k pral pale mwen map swiv daprè sa wap di a. Wap ede m.
Wap ede m tou. Non m pa konnen. Map pito pale epi map swiv ou. Non nap fè sijè a. Sijè a e pou nou tou lè 2. Wap ede m. Wap ede m. An ale. Ebyen nou pral bay nou pral bay kèk pwen pou nou nou pa di pwen sa yo se yo menm spesifikman non. Men se pwen sa yo nou twouve yo esansyèl pou yon mari ou pou wòl mari an nan fwaye a. Ok.
Eben premye pwen an ki sa li ye? Premye pwen an, wòl gason an se se yon pouvwayè. Ki sa ki yon pouvwayè? Antan ke yon pouvwayè, li pa sifi sèlman pou gason an pote sipò finansye nan kay la. Se pa sèlman kòm si wap travay, ou pran swen madanm ou, ou pote manje, se sa sèlman ou panse ki wòl ou. Men non, ou sipoze la. Lè madanm ou gen pwoblèm emosyonèl k ap travèse li, ou kapab ede li simonte moman sa yo. E anplis, lè se pwoblèm espirityèl fanmi an, papa a, se li menm ki pou la pou l ap ankouraje paske yo toujou di w lè chèf, lè mèt fwaye an se li menm ki kòmsi ki antèt, timoun yo toujou gen respè pou papa a. Èske w konprann sa m di w lan? M pa konnen si w te gen kèk bagay ou t ap ajoute? Bon sètènman m renmen m renmen premye wòl la ke w mete a ki se papa a se yon pouvwayè gason an nan kay la li se yon pouvwayè li se li se yon moun ki responsab pou pote vini nan kay la e m byen kontan le fè ke w di se pa sèlman e e pote mwayen ekonomik mwayen finansye se pote lajan nan kay la epi that's it se pa sèlman sa ki wòl ou se pa sèlman djòb la sa antanke yon. Papa nan yon kay, antanke gason nan kay la, ep ou se yon pouvwayè men si pa sèlman sifi pou jò di ok wal travay ou pote kòb apre sa ou pa konn anyen ankò de sa kap pase. Ou konprann? Paske imedyatman wal travay dat se depi ou fini se se tou ou pote kòb la epi ou panse se fini. Li pa sifi mesye paske janm di a. Dèfwa lè w antanke pouvwaye ou sipoze an mezi pou pote de sipò emosyonèl paske se ou menm ki pouvwaye yo tout sa ki bezwen nan kay la aprè Bondye ou ta sipoze se premye moun ki la pou pote li sipò avèk madanm nan ou konprann sipò emosyonèl si l bezwen epi se ou menm ki pou prè pou pote pen espirityèl tou nan kay la. Ou se yon pouvwayè. Ou konprann? Se ou menm ki se eklerè nan kay la, se ou menm ki se pouvwayè a. Ou sipoze non sèlman pote kòb, pote mwayen ekonomik, lajan, tout sa ki ka bezwen lekòl timoun yo. Se ou ki jere sa yo. Men ou sipoze pote sipò e emosyonèl, ou konprann, sa ke timoun yo gen dwa ap travèse, Nan lekòl la, yo gen dwa pa ka esplike w. Gen anpil timoun k al lekòl, ki jwenn lòt ti zanmi k ap takinen yo. Dèfwa timoun nan konn ap travèse dè bagay ou menm, yon fwa ke w sèlman dè fokis sou pote sipò ekonomik lan. Dèfwa w pa gen tan pou timoun nan, pou l ta menm fè yon ti chita pou l esplike w men sa k ap travèse l. Epi dèfwa w konn wè, ou tande timoun 12, 13 an ap komèt swisid. Paske non sèlman l jwenn lòt k ap. Ting ting ni lekòl la, men l pa jwenn papa a dèfwa pou ta chita avè l. Sitou pitit fi ki gen bezwen prezans papa l. Ou konprann? Li pa jwenn ou la pou ta pote yon sipò antanke yon pouvwayè, pou ta pote yon sipò emosyonèl nan moman sa a. Ou konprann? So, li enpòtan vrèman, sa sa sipoze se premye wòl yon gason ki rele gason tout bon. E youn nan bagay m ap ajoute tou, menm si, kòmsi, paske gen anpil gason, sitou nan peyi Etazini kote ke n ap viv, Moun yo, yo pa bay enpòtans ansanm avèk sa ki rele fanmi an. Se, moun nan se ni k sot travay, antre, li pa kòmsi gon dyalòg ansanm avèk madanm ni kòmsi kote ke pou yo chita pou y ap pale. Paske, li enpòtan tou, lè madanm nou sot travay, oubyen lè, li, li vice versa, li gen dwa ni pou fi an ni pou gason, lè youn nan nou sot travay, aprann mande lòt la kòman l ye, kòman jounen an te pase, ki sa k te pase nan travay la, èske tout bagay ok. Paske lè nou fè sa, kòm si nou mennen yon dyalòg nan fanmi an, kè, menm si moun nan ta vin gen yon pwoblèm k ap travèse li, in fwa ke ou te gen tan toujou konn pale de sa ansanm avèk li, li ap, li ap, w ap gen tan wè sa, w ap gen tan wè sa, l ap fasil pou detekte sa. L ap fasil pou detekte, sa vle di li enpòtan pou mesye yo kapab. Jere, jere fanmi yo, jere madanm yo, jere pitit yo. Trè byen mesye, nou tande premye wòl la, nou se pouvwayè, se nou kap pote nan kay la, sipò emosyonèl, sipò ekonomik, sipò spirityèl, konprann, se nou menm ki pou ta sipoze premye moun kap, mete, ok, se lè lapriyè, se lè li bib, se ou menm ki ta sipoze premye moun kap enstige sa yo, ok, paske wòl nou se yon pouvwayè. Ki dezyèm wòl yon yon bon gason ta sipoze jwe? Dezyèm wòl yon yon bon gason ta sipoze jwe, yon bon gason tankou. A pa fè sa, a pa fè sa. Pou sa bon pou kisa wap fè sa la? Pou kisa wap fè sa la?
Se yon wòl pwotektè, se wòl pwotektè. Mesye nou tou, lè nou pale de pwotektè, se pa kòmsi yon moun. Ou kòmsi ou pral goumen ansanm avèk yon moun pou madanm ou kòmsi met men nan kòlèt moun nan non, non se pa sa. Li enpòtan pou nou defann madanm nou nan tout ti detay. Kèlkeswa fason on moun ta vle rive on moun, pa egzanp si on moun ap derespekte madanm nou, nou sipoze an mezi pou nou kanpe, pou mesye yo kanpe pou kapab defann madanm ou, estime de soi li, fò kapab la pou pou pwoteje li, pou pwoteje fanmi ou. E si ou ta rive nan yon sitiyasyon, yon sitiyasyon de vi ou de mò, ou ta sipoze tou prèt pou mouri pou fanmi ou. Se wòl sa yon pwotektè genyen pou nan yon fwaye. Se pou toujou tou prèt pou defann fwaye w, defann madanm ou, defann pitit ou. Pa kite moun ranse ansanm avèk ni madanm ou, ni pitit ou. Ou sipoze montre ou se gason, kèlkeswa sa moun nan ap di, on moun sipoze respekte. Respè a, fòk on moun ka bay madanm ou. Premye moun ki pou bay madanm ou respè, se ou menm li ye. Paske si ou pa respekte madanm ou, si on moun wè jan w ap trete madanm ou, ou pa trete madanm ou byen, moun nan ap. Moun nan ap ka fè sa vle paske si ou menm ki pwopriyetè pwopriyetè kay la ou pa ou abize li kòmsi wap di sa w vle ou bay aksè sa vle di respekte madanm nou epi pwote pwoteje yo kèlkeswa nan tout sans lan nan tout sitiyasyon. Trè byen.
M renmen wòl sa anpil mesye e nou menm kap gade m la e pou nou konnen ke wòl nou se yon wòl yon pwotektè nan kay la ou konprann? Menm jan li di a, li pa fòseman vle di ke se toujou tou prèt pou goumen non. Li pa oblije di sa. Yon pwotektè, ou gen, ou gen dwa la pou pote yon sòt de sipò pou madanm nan, pou eseye fè l leve tèt li, paske dèfwa l gen dwa ap fè fas avèk dè sitiyasyon kote ke estim de swa li vrèman ba. Ou konprann? Li vrèman. santi li bese, ou konprann, ou menm antan ke mari, ou sipoze leve l. E lè sa w pwoteje estim de swa l. Ou sipoze leve tèt li. Si lè nou di ke li lekòl, li gen yon tès k ap ba l pwoblèm, ou konprann, ou santi ke timoun yo ap boulvèse l nan kay la, li pa gen tan vrèman pou l etidye, ou ankouraje l. Ou pwoteje li nan yon sans pou l ke pou l pa, pou tèt li pa pati nan men w, ou konprann. E nan menm pwoteje sa tou, si l le fo, fò w pwoteje sante l tou. Pote kout men avè l nan kay la, nan. nan sa gen bezwen pou pwoteje sante l, pou ede li nan yon sans, ou konprann, w ap voye zye sou li. Menm jan nou menm ki gen timoun, lè timoun nan piti w se ou menm k ap voye zye sou li, dèfwa w oblije voye zye sou mari, e vise vèsa pou fi yo tou wi, kòm n ap vin pou fi yo yon lòt fwa, men nou p ap antre twòp pou fi yo jodi a, men mesye, yè, nou sipoze se nou ki pwoteje tout kay la, timoun yo sipoze ok, lè yo ke yo santi papa nan kay la pou yo santi yo ka ouvè kò yo, w konprann. pou yo ka ouvè kò yo paske papa m la. Papa m la ok, m santi m pwoteje nan tout sans men peu enpòt sa m bezwen an, madanm nan sipoze santi l gon pwoteksyon si ke pòt la frape lè w pa konn kiyès ou di madanm nan al ouvè hein ou di madanm nan al ouvè non se ou k gason se ou k pou ale menm jan E jan madanm mwen sot di, si lè fò n rive nan yon sitiyasyon de vi e de mò, ou sipoze mouri ap defann fanmi w. Ou sipoze mouri avan ap defann madanm ou, ap defann pitit ou. Lè sa, sa ap fè de ou yon vrè gason. Non, youn nan bagay ki vin nan lespri m, se gason k ap, ki toujou mete madanm yo devan, epi yo menm yo rete, yo kite fi a kòmsi se li menm ki pou Pòt la frape, se fi a, Cheri al ouvè. Oubyen yap dòmi, Kiyès ki devan kabann nan, Cheri pran devan kabann nan. Bon sa w di la, e bon e mwen k dèyè kabann nan kounya la. E mwen mwen k dèyè kabann nan. Non, mwen menm, kòman m te ka di sa? Gen de ka kote ke. Tankou, sa pral depan de jan kabann nan ye, epi tou nan s ki sitiyasyon, kote ke si pa egzanp moun yo gen timoun ki piti, yo gen ti bebe, yo pa vle ap pede leve papa a pandan nwit lan kòmsi pou yo to ap janbe li, kòmsi pou yo a, paske fi a leve pi plis nan nwit lan ke gason an. Sa vle, se sak fèm voye w dèyè, m pa vle deranje w men ou ka. Ok, kounya m santi m byen. Bon esplike, fò w bay esplikasyon. Bon bon. E pa pou anyen. Men gen yon seri de gason, se pou plezi yo kòmsi pa gen anyen vrèman vre men yo di devan kabann nan pou fi an si gen yon bagay se fi a k pou ale, ki pou al voye je gade sa k ap pase. Gason an pa la pou defann fi an vre gen yon seri de. Mesye se nou ki pwotektè kay la tande. Se nou ki pwotektè kay la. Fi a sipoze santi l gon fòs lè l sòti mari l bò kote l, pou l santi l alèz, pou l ap mache kenbe men mari l, ou konprann, pou l santi l fyè, li gon fòs bò kote l. Se wòl nou sa, dezyèm wòl ke nou genyen mesye, nou se pwotektè kay la. Ann avanse. Eben, twazyèm wòl ke nou genyen, gason an li sipoze yon lidè. Li sipoze yon lidè. Paske, antan ke yon lidè, ou gen devwa pou w rezoud pwoblèm fanmi an. Paske gen anpil moun, dèfwa yo konn kite pwoblèm yo ale, se tout lasent jounen se plenyen antan ke gason, se bwè kleren, ale deyò. Pati avèk zanmi, yeah, pati, pase tan avèk zanmi epi yo kite fanmi yo, yo pa la pou yo, pou yo ansenye timoun yo, paske antanke yon lidè, ou sipoze, kòman m te ka di sa, ou sipoze bay yon seri de egzanp, se ou k pou w la pou w pase yon, ou pa pral pase kòmsi. tankou lòd, tankou diktatè non, yeah kreye yon, e ou pou kreye yon mach a swiv pou timoun yo kapab swiv nan kay la, m pa konnen si w te gen lòt. Non sa non, pwen sa vrèman enpòtan mesye. Nou sipoze konnen ke depi avan menm ke nou antre nan maryaj la pou nou konnen nou sipoze gen responsablite, yon lidè se nou menm ki. tèt fanmi an. Konprann? Se nou menm ki tèt fanmi an mesye, nou se yon lidè e wòl lidè a se ke ou gen de disip wap fòme, ou gen elèv kap swiv ou, yon pwofesè, se ou son pwofesè nan kay la, ou konprann? Ou tou antre nan lòt pwen an tou. Bon wi, se sanse lòt pwen an kap vini. Ou se yon lidè, se ou menm ki gid la. Se ou menm ki an tèt la lè ke tout lòt moun ap plenyen ke yo pa wè mwayen sòti, ou menm ou sipoze vin chita ok tèl sitiyasyon men kòman n pral sòti ladann. Ou pa sipoze ap plenyen menm jan a lòt elèv yo, menm jan nan pa nan nan sans sa nou di elèv, ann pran timoun yo avèk madanm nan. Yo sipoze se ou menm y ap swiv ki gen dènye mo a, kisa w di nan tèl sitiyasyon? Kote ke yo konn di fi renmen plenyen anpil, on gason pa ta sipoze tankou lè on sitiyasyon prezante, olye se fi a k'ap plenyen, gen de ka ou jwenn se gason an k'ap plenyen tout la sent jounen, kounya se fi a k'ap trakase tèt li pou li soti avèk yon solisyon. Antan ke on lidè, lè w gen on pwoblèm ki nan fwaye an, Se ou menm, antan ke papa, antan ke pè, se ou menm ki pou chita pou di bon, cheri pa fè tèt cho. Men kijan nap rezoud li, men kijan nap rezoud li. Paske lè w se yon lidè, ou pa sipoze, kèlkeswa sitiyasyon k prezante devan w lan, yon moman ou sipoze an mezi pou w kapab di men tèl sitiyasyon prezante, men kisa nap fè, men kisa nap fè, men kisa nap fè. Men se pa ou menm antan ke gason an. Paske se ou menm ki gason ki se tèt lan, ou gentan ap plenyen. Depi w ap bwè kleren. Ou lage tout rès fanmi an nan dlo. Ou sipoze antanke yon bon lidè, yon bon gason, yon bon papa, si ke w ap kreye dè elèv, si ke w gen yon pitit gason ki gen tan gran, ou ta sipoze sou pap la pou di ou menm, kay la sou kont ou. Si w te fè djòb ou antanke yon lidè, l sipoze jere sa byen wi. Si w fè djòb ou antanke lidè vrèman wi. Pitit fi w li sipoze ap gade pou di, waw! M ta renmen Bondye ban m yon mari tankou papa m. Ou konprann yon mari ki konn wòl li ki se respons ki pran responsablitel nan kay la se yon moun konsa m ta renmen genyen paske w se ou menm kap kreye yon egzanp devan yo nan jan yo wè w trete manman yo ou konprann nan jan w mennen kay la nan konduit ou nan jan w pale ou konprann yo wè kòmsi ou gen yon respè menm si w gen dwa pa gen anpil kòb ou gen dwa pa gen anpil kòb epi wap viv ou ere nan fwaye ou paka tann lè w sot travay pou vin lakay ou. Se pa lajan ki pral fè kè w kontan, men jan ke fanmi an li byen òganize, ou menm a madanm ou nou toujou gen ti tan pou n dyaloge, kòman n ap rezoud yon seri de bagay. Se ke, jan n di, se se ou ki lidè, sa pa vle di tout desizyon ou jis pran yo li se fini, se fini non. Se ou menm ak madanm nan ke Bondye met ansanm, nou pran n, nou mete sijè a ansanm, nou gade ki solisyon ki ka sòti. S'il le faut, madanm nan di bon, e m pa vrèman gen anyen m ka di non, kisa w wè? Ok, si l la kounye a, li ba w aksè pou ou menm ou ka pran yon desizyon final pou fanmi an. Si ou wè sa k ap pi bon an, se ou menm Bondye mete kòm tèt, ou pran desizyon an, yo menm yo swiv ou. Ann avanse, n pa vle rete twòp sou Yeah, e pou n avanse, nou te gentan antre nan pwen ki di kòmsi yon pa yon gason ta sipoze jwe yon wòl pwofesè nan kay la. Paske ou la pou ansenye timoun yo. Ou ka ansenye timoun yo nan nan kèlkeswa aksyon. Ou gen dwa panse ou p ap ansenye yo. Paske timoun yo la yo ap aprann. Nan fason w trete manman yo. Se konsa w e konsa w ap ansenye yo. Si pa egzanp ou w ap maltrete manman yo. Se pa yon bon ansèyman w ap ba yo. Se si w gen pitit gason. Se menm jan li pral ye pou devan. Men si w di w ap trete manman yo byen, oubyen w ap, fason w ap viv ansanm avèk manman an, lè sa timoun nan, l ap, l ap pran nòt. Si pa egzanp w ap joure tout lasentjounen w nan joure ansanm avèk manman l. Tout sa yo se ansenye w ap ansenye timoun yo, dèfwa w ap ansenye yo bagay ke ou pa menm rann kont. Sa vle di lò, lè w se yon papa, ou sipoze yon pwofesè, ou sipoze yon bon egzanp kèlkeswa nan tout. Nan tout sa wap fè pou pote de egzanp fason wap konpòtew ansanm avèk manmanl pou pou son bon egzanp pou li. Se vrèman trè byen, de pwen sa yo sanble yo un peu sanble. Yo similè wi preske yeah. Yo vrèman similè antanke yon lidè avèk yon pwofesè men e e pwofesè a li gon lòt fonksyon li gon lòt wòl ke li kapab di ke li jwe lè sa kounye a li menm ou gon anseyman ke wap bay. Konprann? Kote ke lidè a li menm li just di moun swiv li non sans, men pwofesè a li menm ou se yon ansenye wap ansenye timoun yo, e ke antan ke yon gason nan kay, peu enpòt sa w fè a se yon tip de edikasyon w bay timoun nan, ou gen dwa pa rann ou kont, ou konprann, peu enpòt jan w ye nan kay la ou gen yon edikasyon w bay, ou gen dwa malerezman bay yon movèz edikasyon, e gen dwa e konsa tou gen dwa bay yon bòn edikasyon. Konprann? Ou gen dwa ou menm ou se yon tip de gason ok ou pa gen tan nan pou kay la vrèman, ou sòti granm maten, Ou nik antre yon bagay ou pale epi ou parèt nan kay la byen move, ou nik al kouche. Epi ou just fè sa chak jou ou konprann epi ou panse ke se fini. Epoutan timoun nan li menm lap swiv wi. Lap swiv, lap swiv paske ou son pwofesè kap ansenye l dèfwa san w pa rann ou kont. Jan w pale nan kay la, jan w aji avèk manman yo, jan w aji avèk yo, jan w trete yo. Ou konprann? Tout sa yo se des enfòmasyon wap pase. Ti fi a, si ke kounye a li wè w se yon moun ki abizif, ou konprann, ki abize de paran l, abize de madanm ou, abize de manman l, de yo menm, lap wè sa, e ke kounye a la pi devan, si l vin jwenn yon gason ki malerezman pral, yo souvan di, ti fi a, li atire vè yon moun ki sanse gen karaktè papa l. Si kounye a w se yon moun, yon gason kap leve men w sou fi, Ou bat fi a verbalman, nan sans avèk jan w pale avèk li. Li menm kounya pi devan si l jwenn yon gason ki konsa avèk li, li pral vin ok se konsa manman l te ye, se konsa se yon bagay ki pral sanse pase de jenerasyon jis paske ou menm ou pa t yon bon pwofesè antanke gason nan kay la. Hein? Se sa k fè li bon. Timoun nan depi l tou piti l ap suiv. Ou konprann? L ap suiv. Si w fè yon bon travay l ap di kèt m ta renmen gen yon mari tankou papa m. Ti gason an ap di Mwen menm m ta renmen yon nèg tankou janm wè papam te ye a, m ta renmen viv konsa avèk madanm mwen, fè madanm mwen, fè kèl kontan, toujou, toujou gen ti pale, konprann, gen timoun kap swiv sa. E yo menm pi devan yo wap sezi wè ke y ap sanse fwaye yo pral repwodui prèske sa w te repwodui nan fwaye pa w. Alò mesye, li enpòtan pou nou konnen ke nou se yon pwofesè, ke pe enpòt atitid ou gen nan kay la, ou gen yon sinyal ke w voye. Timoun yo aprann de li. Li gen dwa bon, li gen dwa pa bon, men yo ap, yo, yo aprann de li kanmenm. Paske lè timoun nan fèt. Li tankou yon usb, flash drive, ki vid. Kounye a se ou menm, antanke paran nan jan ou pral nan enstriksyon ou pral ba li, k ap vin mete bagay nan, k ap vin mete bagay nan memwa sa a kounye a la. Si w te ka fè efò pou w kapab mete bon bagay depi yo toujou di de zewo a senk an, ou konprann? La se djòb fanmi an, djòb papa a pou mete yon seri de bagay nan tèt timoun nan depi yo tou piti. Paske lè yo vin al lekòl, malerezman lekòl yo anpil fwa, se yo ki detounen timoun yo, ou konprann? Paske y ap fè, y ap fwote avèk tout lòt timoun. E gen de timoun ki pa leve nan yon fwaye ki vrèman gen yon lanmou, ki gen yon bon egzanp, yo vini kounye a yo, ou menm ki fè tout efò w, si w se kretyen, se Bondye k ap ede w. Paske gen de bagay ou p ap ka fè. Men depi w fè sa w fè a, Bondye di w, depi w leve l jan w sipoze leve a, li p ap detounen. Sa se Bondye k di l, ou mèt kwè l, fè l konfyans. Ebyen, se wòl ou antan ke pwofesè pou fè sèten ke sa w ap pase bay timoun nan, ansèyman ke w ap ba li a, ke l resevwa l. Ou konprann? Fò w fè sèten ke l resevwa l. Fò w pase yo de tès, sitou ti mesye yo, nan tèl sitiyasyon, kijan w t ap reyaji? Kijan w t ap reyaji? Kisa w t ap fè? Ki desizyon w t ap pran? Pou wè vrèman èske depi tou piti ou kòmanse ap kreye yon ti lidè. Poze yo, mete de ti tchalenj devan yo, dèfwa lè gen kèk diskisyon an fanmi k ap fèt, mande yo sa yo panse. Kòmanse enkli timoun nan depi l tou piti. Fè l santi l nan fanmi an. Fè l ba l yon responsablite. Konprann? Se de ti lidè w ap kreye ki pou vin ranplase ou menm ak madanm ou demen. M pa konn si te gen lòt pwen, m pa vle rete twòp. Nou pa gen lòt pwen ankò ke nou ap ajoute, men youn nan bagay n ap, m ap fè mesye yo konnen tou, pa bliye ke se nou menm ki pou jete fatra nan kay la pou madanm nou. Ki lwa ki di bagay sa a?
Se pa yon lwa ki di sa men li pi fè li pi fè kòman yo di sa li pi fè jèn jan kòm si ou ou ou Pa gen anyen de jèn jan nan sa la je non ki sak jèn jan nan jezi pa tra kitem pale e pa kòm si jèn jan bagay non men li pi m wè li pi li pi li pi fè sans se pa kòm si ou se ti Joel non men li pi fè sans kòm si gon seri de bagay nan kay la se ou menm ki fè yo antanke gason. Paske madanm nou ap vrèman apresye sa, nou konnen fatra a nou just pase nou pran l. Nou pa bezwen madanm nou di nou cheri al jete fatra. Depi. Ba se tès sa se pou sa. Genlè jèn jan. Genlè jèn jan mezanmi. Ba se tès sa.
Nou pa bezwen madanm nou ap di nou pou nou pran fatra a pou n al jete. Nou ka nou ka jis pran sa. Nou pou jis pran sa pou nou jete l. E anplis lè gen yon bagay ki pou fikse nan kay la. Fòk nou an mezi. pou nou gentan wè tout sa ki bezwen pou fikse, pou ki pou ranje. Paske medam yo renmen lè lè gen enstalasyon k ap fèt nan kay la, lè gen nouvo chanjman mesye yo ap pote, si gon bagay ki deranje. Paske pafwa menm si konn gon boutèy, menm si nou ka debouche l wi, men ou konnen fòk nou rele mesye yo pou nou enkli yo pou yo vin pou yo vin ede nou debouche boutèy lan. Paske nou konnen lè yon gason nan yon kay se yon bagay ki vrèman vrèman. enpòtan e anplis youn nan konsèy ankò map bay mesye yo, m konnen anpil nan nou ka fache ansanm avèk mwen, li enpòtan pou nou toujou kapab ede madanm nou, ede madanm nou nan tach menajè yo, nan nan tout sa ki gen pou regle nan kay la, si ou ou ede madanm ou, ou bay madanm ou yon soutyen ou ou ou ou ede l fè yon travay nan kay la swa nan lave veso, swa nan bale kay la oubyen swa nan al lave. Sa pa vle di ke ou pa gason pou sa. Paske lè nou marye, nou fòme yon ekip. Nou fòme yon ekip, se pa kòm si se sèlman fi an. Paske gen anpil, kòman m te ka di sa? Gen anpil, nan nasyon nou an, majorite Ayisyen, gason Ayisyen sitou, m byen di wi majorite gason Ayisyen, depi yo marye avèk yon fi, yo pran fi an tankou bòn yo. Yo pran l tankou esklav yo. Paske tout bagay se fi an, imajine w manje se fi an, timoun se fi an, travay nan kay se fi an, tout bagay nèt se fi an. Malgre gason an gen dwa al chèche pen kotidyen, li, fi a gen plis travay. Li pi di vrè, li pi difisil ke si w te di w al fè 8 èdtan travay, ou konnen w al travay ou antre. Men fi an. Li depi si fi a leve depi a 5 è di maten, li nan timoun jis nan aswè e dèfwa lè w vini ankò ou menm antanke mari ou bezwen pou li fè yon lòt travay ansanm avèk ou ankò sa vle di li lè konsa fi a vin fatige men lè ou di ou menm antanke mari antanke papa ki responsab vrèman vre ou vini sa pap retire anyen sou bon pa mande Bondye si nou tou lè 2 al travay. Fòk nou, fòk tach yo ka pataje. Si pa egzanp, m konnen gen gason k pa konn fè manje, men si se yon ze oubyen yon spageti, dèfwa lè madanm mwen al travay, si ou gentan vini anvan l, li bon ankò, e pa li menm ankò ki pou al monte sou fou an, ki pou al fè manje, men si w te gentan la, depi ou ka gentan kite yon bagay pou li manje, l ap vrèman, vrèman apresye sa. E youn nan konsèy map bay medam yo tou, lè mesye yo fè yon bagay pou nou, se pou nou apresye l, se m konnen m konnen wi m tou di l m tou di l la pou si m ta bliye, se pou nou apresye sa, se pou nou ba yo ankourajman, e menm si nou tap mande yo yon sèvis, paske gen gason ki gen dwa pa konn wòl li, kòmsi li gen dwa pa konnen si pou li ede w vrèman vre, men lè wap mande l yon bagay. Mande l avèk jantiyès. Ou gen dwa di, Cheri, vin ede. Gide, gen de fason w ap mande moun nan pou li ede w, li p ap menm rann kont li, li p ap menm twouve sa absurd. Men si se tankou w ap vin di, O, ou pa t wè pou w te fè. Fason w pral pale ansanm avè l lan, lè sa moun nan, ou pral fè li pa, li pa, li p ap an mezi pou li kòmsi ta ede w. Men, konn kijan nou youn ap trete lòt. nan fwaye yo mesye yo sitou ede madanm nou nan tach menajè yo m pa konnen si w te gen yon bagay ou t ap di. Non non m dakò avèk ou anpil nan sa w di a m byen kontan lefè ke se ou k plis di sa yo paske li vrèman enpòtan mesye pou nou konnen e nan nan kay la fatra yo pa bezwen ap pale nou madanm nan pa bezwen ap fè bouch li long pou l di nou sa nou se wòl nou pou nou pran al jete ou konprann ou vini la ou tcheke ou wè fatra a bezwen jete ou nik pran sa w al jete li fè sans pou se ou ki fè l ou konprann. Sou anpil nan sa madanm mwen di yo la, m dakò avè l a san pou san. Fi yo, yo renmen ke lè yo wè yo gen yon nèg nan kay la, yon nèg kòmsi ki renmen fè men l travay. Gen yon bagay nan kay la ki bezwen ranje la, ou pa bezwen tout ti bagay son moun deyò pou gentan kouri rele yon ki vin fè sa, yon ti yon enstalasyon, yon bagay kèlkonk ki bezwen moute, yon ti bagay ki deranje. Madanm ou t ap kontan pou l wè sa se li vini la ok se ou k fè l. Konprann? Li fyè de mari l pou l wè sa se mari l, mari l k ap jere sa. Gon ti nenpòt sa li ye ki deranje, Yon bagay ki vini nan kay la li bezwen moute, li menm li gen dwa pa ka fè l, men pou l kontan pou l wè se mari l ki fè l, li pa bezwen son moun pou l al mande. Yo renmen sa. Sa a, sa ka rive nou tout nou pa konn tout bagay sa yo paske li enpòtan pou yo menm pou yon gason pou konn yon seri de bagay, fò w te leve nan yon fanmi pou w te jwenn yon moun enstwi w bagay sa yo. Sa vle di medam li bon tou dèfwa pou w pran pasyans. Fò ka konprann moun sa a, kòman l te leve, èske l te gen yon papa, yon manman vrèman ki te ba l yon edikasyon kote ke gen yon seri de bagay li ta sipoze konnen. Ou konprann? Dèfwa l mande, se ou menm ki pou ede moun sa a, ou konprann, fè l konnen men kisa l ta sipoze fè, ou ankouraje l. E priye Bondye ke se ta yon moun ki ta swete, ki ta vle aprann tou, paske gen nèg ki konn, jan w di an, nèg la li sèl fokis sou travay, yon fwa ke l sot travay li pot manje nan kay, li pote kòb kay la, li pa bezwen konn anyen ankò, timoun yo mèt la yo pa egziste, e pe enpòt sa k bezwen fè nan kay la, li pa fè sans mesye. Si w marye avèk moun nan, anpil fwa se nou menm gason yo k pi gran, ou konprann, li pa ka si w pa ret yon kote avè l aprè 10, 15 an maryaj, pou yo wè figi l deja ale plis pase w, ou menm ki pi gran pase l, paske. Ou kite twòp chaj sou do l. Ou konprann? Gen gason ki panse paske fi a ret nan kay la, l pa fè travay vre. Ou konprann? Epoutan.
Epoutan, travay re, timoun, timoun pa jwèt non byeneme. Pran swen timoun, al chèche lekòl, ou konprann, fè manje, pou l ap jere plizyè bagay an menm fwa. Yo fatige tou. Si kounye a w vini, ou vini pandan w wè l ap fè manje a, se vre, l ap pran swen timoun yo, ou menm ou sot travay, m konprann ou fatige vre. Men. Ou di ok pandan w lap man fè manje a la banm kouri pase yon bale la banm gentan ranje tab la lèl fini poul just tou bagay sa li pa bezwen se li menm ki fin fè manje ki pral ranje tab ki pandan lap fè manje epi lòt la ap lave veso eyi nap bay ti blag nou. Ebyen se konsa l ye se nou nou marye pou n viv ansanm pou n viv ere tou maryaj pa sipoze son son bagay son strès chak lè w pral lakay ou boulvèse ou konprann se ou k pou kreye siti anviwònman w bezwen an kreye l ou konprann ou bezwen alèz nan kay ou pou alèz avèk madanm ou. Bal sipò jan w kapab la, se pa sèlman pote kòb nan kay la. Se vre fi renmen kòb, sa vre, pa gon fi k pa renmen kòb, yo renmen lè yo gen kòb nan men. Dayè yo toujou di w, lè 2 moun marye, kòb gason an se pou kay la, kòb fi a e pou fi a. Sa son prensip. Ou bezwen viv an pè, just obeyi prensip sa. Ok, yo renmen kòb, men sa sèlman pa sifi. Yo renmen lè w ba yo ti kout men, ou ede yo nan fè ti travay nan kay la, ou ba li, ou ranje, ou netwaye, yo renmen sa. Yo renmen sa. Mwen menm m pa gwo nan fè manje, men lè m ka fon ti bagay, m fè l pou li, m pote l pou li nan kabann li. Yeah. Konprann? M pote l, men e pa sèl li k pou oblige ap pran swen m tout tan. Nou pa, nou pa vle kenbe moun yo twòp non. N ap vin ba yo rès la. N ap vin ba yo rès la. Ebyen, mezanmi, nou di w mèsi ou menm ki te pran ti pasyans pou w te tande. M konnen nou kenbe w yon bon ti tan la, n t ap pale avèk mesye nou yo. Gen anpil vrèman lòt bagay nou te kapab di, men nou, Chaje, chaje. nou rete sou sa yo, ou konprann?
M espere ke nou pat fache avèk nou mesye, se wòl nou. M garanti w, si w kòmanse aplike sa, w ap sezi wè yon chanjman. Fi sa w nan kay la, ou konsidere kòm yon dyab la, depi w rive nan kay la, w santi l se yon pwoblèm. Gen yon seri de ti bagay, kòmanse aplike yo pou w wè. W ap sezi, w ap mande èske se fi sa w te marye. Konprann? Pou jan w, paske anpil fwa nou blame lòt moun nan, men se nou menm. ki pa fè wòl pa nou an. Nou chak nou gen wòl nou pou nou jwe. Medam yo, jodi a se pou nou, nou mèt, nou konnen nou pral di mesye yo tande sa bòy ap pale. Nou mèt fè kè nou kontan, men nap vin pou nou tou. Cherie konkli pou moun yo. Eben, jodi a nou te wè, m ka di jodi a nou te, nou te pale de ki wòl gason an, ki wòl mari an ta dwe genyen nan fwaye an. Premye wòl nou te bay se te gason an sipoze jwe wòl pouvwayè, Dezyèm wòl lan se pwotektè. E twazyèm wòl lan li sipoze yon lidè. Katriyèm wòl la li sipoze yon pwofesè. E anplis nou te bay lòt ti konsèy ansanm avèk mesye yo. E m ap di mèsi anpil anpil anpil avèk nou chak ki te pran tan nou pou n te tande, gade emisyon pa w lan, show pa w lan ke w renmen anpil anpil anpil la. Eben nap diw ou menm ki gade show an nap tann yon ti kòmantè nan menw nap tann sigjesyon paw mete kòmantè ede nou fè travay la paske mwen menm ansanm avèk Makenn janm toujou dil nou paka fè travay la pou kont nou san ou pa ede nou paske èd ou vrèman enpòtan pou nou ti kòmantè yo nou yo vrèman vrèman enpòtan paske gen yon bagay m gendwa pat di ansanm avèk Makenn epi ou menm ou dil ou pote yon konsèy pou yon lòt yon lòt moun. E kisa nap di ankò? Kanaval pa tou fòn vre moun yo ale. Mezanmi nou te kontan anpil pou nou te avèw sou plato Le Dialogue. Espere ke ou ret branche paske nap vini pi souvan. Nap vini pi souvan kounya la men pou m pa di m mèt di chak semèn. Wap wè nou pi souvan kounya la paske Bondye fè nou gras. Konprann? Wap wè nou chak semèn kounya la trè byento. Nap retounen pa bliye ede nou pataje. Ou menm ki konnen yon fwaye ki ta byen kontan tande konsèy sa yo, pataje videyo avèk yo. Ey ou pa janm konnen, petèt mari sa w swete gen yon ka sezi wè l vin chanje nan men w, li vin moun sa ke w te swete a. Oh nou bliye fè
Ou gentan pral di babay wi. Ou cho twòp.
Ou cho pou ale konsa. Kote w prale? Ou kenbe moun yo lontan. Fò y al eseye aplike konsèy yo, fò n ba yo tan pou y al fè sa. Eben, ou menm ki t ap gade nou ki poko aksepte Jezi, nou toujou fè sa aprè show an, nou ta renmen ou fè sa paske retou Kris li pa lwen, paske n ap viv nan dènye tan. bagay yo vin vrèman ap dejenere de jou an jou. Y ap, yo ap vini pi pire, pi plis chak jou. Sa vle di, pye Bondye gen tan atè, li pa lwen pou li vini. Ou menm ki pa ko fè sa, degaje w pou w fè sa. Ou menm ki nan Jezi deja, bat pwès ou a antre pi fon anba zèl Jezi. Bondye beni nou! Markenda renmen nou anpil anpil anpil e bebe pou voye di nou bonswa ak tout moun ki toujou ap mande pou li yo bondye beni lap vin lap vin nan le dyalòg bondye beni nou bye bye.